Tout moun e byenveni sou chanèl YouTube mwen an Yes video sa a se an kreyòl l ap fèt Nou tounen avèk your favorite girl Mati Domingue Jodi a nou pral pale de kiyès mwen ye Kote m soti Pakou mwen E poukisa li enpòtan pou w abone w a chanèl sa a Jan nou konnen l lan non m se Mati Domingue Mwen se on pwofesyonèl makeup artist Yon moun ki fè makiyaj pou fotochout, maryaj, bilbòd, piblisite e yon ta dòt lòt bagay. Ok, mwen fè makiyaj kòporèl, mwen fè makiyaj pou sinema, mwen fè makiyaj efè spesyo. Donk mwen vreman entegre m nan domèn makiyaj la. Em eske m te konn konnen tout bagay avan? Non. Byen antandi ke non. Mwen gen 15 an sur le metye. Ok, mwen kòmanse fè makiyaj, m te kòmanse avèk biznis mwen ki rele Zoul Makeup. Ok. Donk, m te kòmanse a laj de 18 an. E jodi an mwen gen 33 an. Donk, mwen gen 15 an m ap fè sa m ap fè a. M pa t kòmanse al lekòl avan, men aprè 2 zan ke m vin fou pou metye an, m te fou pou sa m ap fè a. M te vin antre lekòl makiyaj Miami, Florida, ok, mwen te vin pran on kou entansiv pou m te aprann fè tout lòt bagay ki enkli styling cheve, sa vle di mwen ka style cheve on moun, mwen pa on kosmetològ, men mwen ka style cheve on moun, kòm si fè bouk yo, fè on updo, fè on maryaj, prepare cheve moun nan pou maryaj li, mwen ka fè tout detay sa yo. Donk mwen te vin vreman al entegre m e aprann. Kisa makiyaj la ye, kòman pou itilize pwodui yo, kòman pou swanye pwodui ou yo e bwòs ou yo e vizaj yon moun avan ke ou prepare l pou makiyaj la. Donk m vin aprann tout detay ki gen nan makiyaj la. Apa de makiyaj, mwen vin fonde yon ajans mannequinat ki te rele Zoul Talent Agency. M pa vle di te rele paske. Ou poko konnen. Nou poko konnen. Nap update nou. Se pou sa nou sou YouTube channel la dayò. Bon, by the way, peyi an pat konsa. Ok. Lan epòk kem te kòmanse ki se te 2010, lèm te kòmanse makiyaj em vin kòmanse ajans lan an 2014 m kwè. Peyi an pat konsa. Nou te gen devlopman kiltirèl, nou te gen e piblisite kap fèt, nou te gen Tout kalite bagay ki te bezwen talan, jèn talan sa yo. Donk, pou jan peyi an vin ap defile an la, m pa pral bay yon moun fo espwa de mannkina, eksetera, donk nou pran yon ti rekil. Men nou konnen, Ayiti p ap ret jan li ye an forever. Apre Zul Talent Agency, mwen vin antre lan manajment on gwo kokenn chenn atis ki se Baky Popilè. Se te youn lan pi bèl eksperyans lan lavi m e jiska prezan nou son fanmi. Donk sa vin ap ede m avèk manajment skills mwen. Sa vin ede m jere lòt pati nan biznis mwen yo. Ajans lan pèmèt mwen vreman montre ke. Mwen gen de krezi ide ke m te mete deyò pa rapò avèk photoshoot nou yo, e nou te kenbe yo vreman kreyòl, vreman reyèl a Ayi, tipikman Ayisyen. Um, just made it more fashion. Um, makiyaj mwen isit vin montre ki, vin devlope diferan lòt skills lakay mwen, kòman pou m jere on kliyan, kòman pou m pale avèk on kliyan, kòman pou mwen. Adapte m a de sitiyasyon ki eksesiv, al travay lwen, al kondwi nan yon seri de wout ki pa t petèt m te pare pou sa or whatever. Mwen fè diferan eksperyans e m pase diferan obstak ki pèmèt mwen vin moun ke m ye jodi an. Mwen se pi gwo makeup artist peyi a ok. An plis de sa, mwen se yon influencer, mwen se yon vlogger. And mwen se on market partner avèk Monat. Kisa ki Monat? Monat son konpani skin care, hair care, wellness products ke mwen vann, ke mwen vreman, vreman renmen. Donk, mwen fin fè on afilyasyon avèk konpani sa a kote ke mwen ka revann pwodui yo e mwen ka entegre moun nan biznis sa a, ede yo jwenn siksè pa yo. Mwen son manman avan tou. Oh m pa pale de motherhood mwen non. Yon fucking mom. Jesus. Lan vi pèsonèl mwen kòm mwen pale de career mwen. Lan vi pèsonèl mwen, mwen se yon mom. Ok. Mwen se yon manman de 2 beautiful girls. Donk rezon ke m kreye YouTube channel sa se paske m te vle edike moun. Mwen vle edike moun nan tout sans. Apa de career mwen, vi pèsonèl mwen, eksperyans pèsonèl mwen. lifestyle mwen, motivasyon m, kisa k ankouraje m, kisa ki fè ke mwen kenbe avèk karyè sa, kisa ki ede m motive lòt moun, kisa ki fè ke mwen ka gen tout enfliyans sa sou tout moun sa yo. Ok, e m pa kache di nou sa, Matidomeng pa t ap Matidomeng ke li ye an san nou menm ki pa apresye m, ki pa ban m lanmou, Ki ki banm tout nou menm. Sim di m manke lanmou konnen se manti m bay. Paske se sa sèlman m resevwa pa rapò a Instagram mwen, Facebook mwen etc. Donk mèsi a nou menm, mèsi a followers mwen yo, mèsi a fanatik mwen yo, a moun ki apresye travay mwen, tout kliyan m yo, moun ki pouse m yo pou m vin moun ke mwen ye an. Rèv yo la, yo poko fini. E m pa ka tann pou nou eksplwate plis lòt bagay ansanm pandan tout ane 2023. M gen anpil sipriz pou nou. M gen anpil bon bagay k ap vini. E m ap remèsye Wood Graphic ki la a, k ap travay avè m tou, ki mete ki mete m devan nou la a, ki klere m jan l klere m nan. Ok? Donk, make sure nou follow li, make sure nou ba l love mwen tou paske sa l ap fè a s on bagay ke mwen te tèlman vle fè depi lontan e jodi an li rann li posib. Donk, Se sa an gwo m te vle entwodwi tèt mwen a nou, paske nou pa ka just monte sou youtube channel la epi plip map lage video map lage video san m pa eksplike kiyès mwen ye, parcours mwen e kisa mwen ta renmen fè avèk youtube channel sa. Deja nou konnen ke mwen menm tout bagay lan se pou nou. Donk. Pa gon kòmantè ke nou pa mete mwen pap wè, dim sa nou vle, dim sa nou vle wè, kisa nou bezwen èd ladann e mwen menm map fè posib mwen pou nou potel ba nou ok. Mèsi paske nou tap swiv mwen sou YouTube, paske nap swiv mwen sou Instagram, paske nap swiv mwen sou tout pakou, tout ancheminman ke map fè yo e.